Bonjou bonswa fanmi mwen yo kòman nou ye mwen espere ke nou tout byen malgre tout pwoblèm ki nan mond lan donke sitou avèk kowona viris donke gen anpil espwa e gen anpil vaksen ki an tès anpil peyi kòmanse vaksinen donk nou espere ke tout bagay prale byen donk se pa de sa n vin pale jodi a sa m pote pou nou jodi a mwen vini avèk 10 plaj nan mond lan Kote ki pi frajil pou lòm frekante. Donk, nou konnen plaj se yon kote anpil moun renmen vizite, sitou nan peryòd ki fè chalè, pou moun ale benyen, ok, fè de nouvo rankont. Men, jodi a mwen vini avèk kiryozite sa pou nou ki se 10 plaj nan mond lan ki pi frajil. Kote lòm kapab frekante. Donk, san nou pa pran anpil tan, m ap mande nou pou nou abòne avèk kanal la, kòm nou abitye fè sa, epi li videyo e pataje yo avèk fanmi, zanmi nou, pou yo kapab konnen anpil bagay k ap pase nan mond lan, paske rèv nou, vizyon nou, se sa l ye, chèche enfòmasyon e pataje ansanm avè nou. Donk, premye plaj n ap ba ou jodi an se yon plaj ann Ostrali. Donk, plaj sa rele Il Fraze, Il Fraze. Il Fraze se yon plaj ki sitye li ann Ostrali. Donk, kote ke plaj sa li menm toujou gen yon seri de lou. Nou konnen lou, se yon bèt ki vrèman frajil, ki manje moun, ki atake moun lè yo vle. Donk, lou sa yo yo menm yo toujou ap frekante plaj sa. Donk, dèfwa yo konn atake anpil moun sou plaj la ki konn menm arive tiye moun sou plaj sa. Donk, dezyèm plaj nou vini avè yo pou jodi an se Ana ka piyay beach Ozetazini. Plaj sa a li menm se ki vini an dezyèm pozisyon, se youn nan plaj kote ke depi w ap antre ladan yo toujou make yon seri de plak ki pou idantifye ke pou nou pou moun pa antre fon nan dlo nan lanmè a paske lanmè sa toujou gen anpil kouran ki toujou pran moun ok ki touye nou konnen sitou anpil moun ki soti nan kot Yo konnen sa ki rele kouran nan afè lanmè. Donk, kouran sa a konn pran moun e nou konnen zòn sa yo gen anpil gwo lanmè. Donk, kouran konn pran moun sa yo epi tiye yo. Dakò? E, an twazyèm pozisyon, nou vini avèk yon plaj. Pwo ki rele Boa Boa Viagem an Resif. Plaj sa se alò e pou moun ki konnen Resif se youn nan eta o Brezil. Donk nou konnen Brezil gen anpil anpil bèl plaj donk e men plaj sa li menm se youn nan plaj ki ki sitye li Resif o Brezil e Pènanboukou. Plaj sa li menm son plaj ki vrèman danje, donk e rezon ki fè plaj sa plase l an twazyèm pozisyon nan 10 plaj map ba w jodi a ki vrèman Danjere se yon plaj ki gen anpil reken. Donk reken yo konn pran plezi yo vini nan sab la atake moun, konn tiye moun. Plaj sa se youn nan plaj ki plaj ki fè pati youn nan 10 plaj ki pi danjere ke moun kapab frekante nan 10 plaj m ap ba ou nan mond lan ki pi danjere. An katriyèm pozisyon. Gen yon plaj yo rele Chowpatty Beach. Plaj sa a se yon plaj ann End, nan yon vil yo rele Mumbai. Donk se youn nan plaj ki vrèman polye. Lè yo di yon bagay polye nou konnen l deja, anviwònman yo pa vrèman respekte. Donk plaj sa a Se youn nan plaj ki vrèman pa reprezantab kòm se pou yon moun ta kapab vini avèk fanmi ou zanmi ou pou ale nan plaj sa pou al benyen paske ou genyen prè de 90 e 19. Ou san chans ou ta kapab atrape yon maladi nan plaj sa. Donk, se youn nan rezon ki fè plaj sa vini an katryèm pozisyon nan 10 plaj nap wè ojodi a. An senkyèm pozisyon nou gen yon plaj ki rele Litoral du Territoire du Nord an Ostrali. Ostrali gen 2 plaj ki vrèman frajil, sa se youn, sa se dezyèm nap ba ou ki an senkyèm pozisyon, donk gen kritè ki fè yo klase yo konsa, donk se youn nan plaj ki vrèman frajil nan rejyon sa, donk nan kot Ostrali. E plaj sa li menm se, se youn nan, kòman ta kab di sa, se youn nan plaj ki gen. Plis se youn nan zòn ki nou ta kapab di ki gen plis moun ki sanse rete nan zòn sa a. Men plaj sa a pa vrèman yon plaj ke moun ta ka frekante paske se anpil moun toujou mouri. Yo wè ke se aprè. E moun sa yo swa yo ta fin benyen nan plaj la ou ta frekante plaj sa a yo atrape yon seri de bagay kèlkonk ki ta koz e lavi moun sa yo pèdi. An sizyèm pozisyon nou genyen Copacabana, Rio de Janeiro o Brezil. Donk Brezil li menm tou gen 2 plaj nou te ba ou an resif. E sa li menm li o Brezil. E nan Rio de Janeiro. Donk plaj sa li menm rezon ki fè yo mete li. Nan lis plaj ki vreman danjere se paske plaj sa li menm. Moun kap frekante zon sa yo, rejyon sa. E yo toujou sibi anpil agresyon. Lèfini gen sa yo rele pwostitisyon, nou konn pwostitisyon an ki sa li ye deja, nou pa menm bezwen di, epi gen sa yo rele tou anpil trafik e dwòg ki konn ap fèt sou plaj sa. E lòt bagay ankò ki genyen, bon nou konnen depi genyen dwòg tou se gwo bagay, gen vòl tou, gen anpil e atak ki konn ap fèt. Men se youn nan plaj. Tou ki gen anpil wo renome tou nan mond lan. Donk, kote ke gen anpil movè bagay ki fèt sou plaj sa a, e paske nou konnen se yon espas ki vrèman gran, e ki vrèman bèl tou, men, e, e, sa pa anpeche ke li vini an sizyèm pozisyon nan, nan 10 plaj n ap ba ou, ki vrèman difisil, ki vrèman. frajil pou kretyen e vivan ta kapab prezan. An setyèm pozisyon, gen yon plaj an Afrik di Sid nan yon vil ki plaj sa rele Gans Ba Ayi Beach. Donk nou konnen Afrik di Sid se yon youn nan peyi rich ki genyen nan mond lan, men sa pa anpeche ke yo gen youn yon plaj ki vreman frajil ke moun kapab prezante ki vreman danjere e sa ki koz ke plaj sa a danjere donk nou konnen zòn sa yo gen anpil gwo lanmè donk gen reken gon se de reken blan ki toujou sou Plaj sa ki vrèman toujou atake moun yo lè yo ap benyen donk se youn nan plaj ki vrèman pa reprezantab pou yon moun ta kapab frekante pou ta tou pral benyen pou al detann ou pran ti plezi w donk nou konnen depi gen plaj gen plezi gen kè kontan men plaj sa yo menm yo fè eksepsyon. Ou ka di w al pran plezi w, ou al pran yon ti detant avèk fanmi ou byen zanmi w kèlkonk, epoutan se lanmò w al chèche. Gen, an uityèm pozisyon, gen yon plaj Florid Ozetazini ki rele Konte de Volusia. Donk, se youn nan plaj ki vrèman. frajil pou moun ta kapab prezante paske plaj sa a tou donk li gen anpil reken an 75 an 1975 genyen yon yon yon film ke yon chak de Steven te monte pou ta kapab reprezante pou kapab moutre kòman plaj sa son plaj ki frajil kòman reken konn ap atake moun nan plaj sa donk misye te vrèman enspire li de plaj sa donk li te monte yon fim sou sa pou te kapab moutre kisa kap pase nan plaj sa kòman se pa manti yo ye donk Nou wè depi kilè, depi an 1975 kote aktè aktè sa a li menm li te fè yon fim pou l te kapab montre donk m panse gen anpil moun tou ki konn gade fim sa donk nou pap antre nan twòp detay an nevyèm pozisyon gen yon plaj ki rele ki la ki la wea beach ozetazini ankò donk e. Se yon plaj kote ke gen toujou gen anpil vòlkan. Donk nou konnen vòlkan se yo di konsa e de selon definisyon nou yon vòlkan li menm se yon Yon montaj pa vre ki bay ki kapab bay anpil sa rele fime donk nou konnen volkan yo konn pwodwi dife tou yo konn pwodwi sa rele kratè anpil bagay konsa donk nou pap rete twòp pou nou fè twòp detay pou nou fè twòp definisyon pou ou pou videyo a pa twò long donk nou konnen kijan bagay yo ye donk men nan lanmè a. Si wap gade byen map mete kek imaj pou nou. Si wap gade byen lanmè sa konn rive a près de 43 degre celsius. Donk imajine w telman dlo lanmè a konn cho. Donk li menm konn depase de a. Sa vle di si yon moun nan dlo sa. Ou ka menm pran dife ale nan menm moman ke efè sa a ou byen ou pwodui. Donk, ou gen tout chans pou pèdi lavi ou. Ou konprann? 43 degre Celsius, donk se dife menm. Donk, ou gen tout chans pou ou peri. Donk, li toujou trè evidan e pou yon moun pa prezante prèv sa yo. Donk, se vreman frajil.

toutolon de lane, avèk en detay il est frekante pa les nat pe pa les naturistes donk plaj sa a se yon plaj ki vrèman donk selon definisyon bò yo zipolit ki sinifi e nan mo E endijèn nan mo lang e zòn nan donk e ki sinifi plaj dè mò donk ki se yon plaj donk kote ke si wap prezante l si wap frekante li bon ou gen chans 50 pou chan chans de vi e 50 pou san chans tou pou ta kapab mouri paske se youn nan plaj donk e nou konnen zòn sa yo meksik. Donk, se fontyè avèk Etazini, se gwo gwo lanmè. Donk, zòn sa yo, lè lam lanmè ap vini, donk se vrèman fò. Donk, ou gen tout chans pou l pran ou, pase nou konnen vag lanmè a se ale rete l fè. Donk, ou gen chans pou l al avè w epi ou kapab tou pèdi lavi w. Donk, se 10 plaj sa a nou te vini ba ou jodi an. M te vin pataje ansanm avè w donk kòm yon enfòmasyon donk nou mande w pou toujou fè sa pou nou abòne avèk kanal la.